Batay jiridik nan zafè imigrasyon ap kontinye, e se konsa madi 23 jen 2026 la gen yon jij federal ki entèdi ice avèk lòt ajan ankò pou yo pa arete migran anndan ou andeyò tribinal. Plizyè reyaksyon tonbe apre yon kou dapèl nan distri Columbia, donk nan Washington DC, ki rann yon desizyon ki pèmèt elajisman politik depòtasyon rapido presto a san dizon yon tribinal. Epi Kou Siprèm nan pran yon gwo desizyon, li deklare otorite imigrasyon yo pa oblije bay prèv lè yo kenbe yon moun ki gen rezidans e ki gen pwoblèm ak lajistis nan moman l ap retounen nan peyi a, l ap antre nan peyi a apre yon vwayaj a letranje. Medam, Mesye, salut, mwen se Jacques Belizaire, map pale avèk nou depi studio nou yo nan Maryland e nan Washington DC e nou pral pale imigrasyon nan Djabèz Imigrasyon sou platfòm Djabèz Media Kominikasyon se yon plezi poun antre lakay ou ann pale imigrasyon. Donk nan yon desizyon ki soti ak 6 vwa pou e 3 kont, enben Kou Siprèm Etazini an, li jije ke otorite imigrasyon yo pa bezwen pwouve yon fason definitif ke yon rezidan pèmanan legal, sa vle di yon moun ki gen rezidans, ki komèt yon krim, enben krim sa ki rand li ke li pa admisib, inadmisib sou teritwa ameriken an, enben yo vin trete moun sa kòm yon moun kap chache antre Ozetazini e sesi aprè ke li te fè on vwayaj a letranje. Donk yon moun pa egzanp ki gen on ki gen green cat, ki rezide epi li vwayaje, donk lè lap retounen, sil gen pwoblèm avèk lajistis, enben moun ki ajan imigrasyon yo pa bezwen bay prèv pou yo kapab konsidere moun sa tankou yon moun k ap fè yon demand pou l antre Ozetazini, sa vle di gon pwosedi, yon lòt pwosedi ke y ap gade, y ap adopte anvè l. Tradisyonèlman, moun ki gen Green Card, enben yo retounen nan yon vwayaj aletranje, yo nòmalman kenbe menm stati ke yo te genyen an, menm stati ke yo t al avè l la, yo retounen avè l, sa vle di yon moun ki gen Green Card, yon moun ki gen. Rezidans pèmanant. Sepandan, gen anpil eksepsyon kona ki egziste notamman pou moun pa egzanp ki te kondane pou krim, ki gen pwoblèm avèk lapolis, ki gen pwoblèm avèk lajistis, sa vle di lè w soti, soti a fasil, enben antre a difisil. Kou Siprèm nan deside ke gouvènman an pa gen pou l demontre imedyatman, sa vle di lè yo pran w kèlkeswa kote yo pran w nan, ke enben pou yo pwouve ke enben krim ki te diskalifye ou ke ou te komèt la enben yo pa gen pou yo bay twòp prèv e yo vin mete ou nan yon moun ki nan yon pwosedi d'admisyon. Donk kesyon an se yon kesyon ki kapab enben yo kapab egzamine l. Ulterièman nan kad yon pwosedi imigrasyon. Sa vle di ke pwoblèm ou te genyen yo pap baw prèv la pa egzanp sou fwontyè a oubyen nan ayewopò a. Enben nan swit yon pwosedi yo kapab vini avèl nan tribinal epi yo diskite sou li. Men an atandan enben yap etidye ka w la pou yo wè eske y ap kite w nòmalman antre. Titilè Green Cat yo, enben, ki gen ant, se moun ki gen antesedan kriminèl, sa vle di moun ki gen pwoblèm avèk lajistis, enben, e yo pral gen pou yo fè yon, yon pwosedi, yon, oubyen yon egzamen apwofondi pou yo wè kijan y ap trete ka a. Otorite fondalyè yo kounye a, yo di w ke moun sa yo vin gen yon pli grand maj de manèv, sa vle di yo vin gen plis otorite pou yo deside, pou yo konsidere ke rezidan pèmanan sa kòm yon demandè d'admisyon. Se yon moun ki vin mande pou l antre nan peyi a, Menm jan ke sa konn fèt sou fwontyè Etazini pataje avèk Meksik la, yon moun ki soti kareman ki pat gen rezidans epi k ap mande pou l antre Ozetazini, yo mete moun sa ki gen rezidans pèmanan e ki gen pwoblèm avèk lajistis la, yo mete l nan menm kategori avèk moun sa. Rezidan pèmanan yo ke yo te deja arete, ke yo te deja enkilpe oubyen kondane pou kèk enfraksyon, enben yo menm, tande sa byen, yo menm yo dwe konsilte avoka yo anvan yo kite peyi a. Sa vle di si w konnen ke ou gen rezidans, ou Ozetazini, w ap viv Ozetazini, e ou konnen w te gen yon pwoblèm avèk lapolis, ou konnen ke w te gen yon pwoblèm avèk lajistis, yo te kondane w, menm si kondanasyon an fini, ou te gen yon enfraksyon ke w te fè, li bon ke w konsilte yon avoka anvan w kite peyi a. Sa pa vle di ke lè moun nan kite peyi a e ke l ap retounen an, lè yo fè egzamen d'admission pou li, li otomatik pèdi, otomatikman pèdi green card la. Desizyon an pa di sa. Desizyon an pa otorize non plis pou yo ekspilse otomatikman tout rezidan pèmanan ki genyen yon dosye kriminèl. Se pa sa desizyon an di. Sa pa vle di ke lefèt ke m gen yon dosye kriminèl, epi m gen yon green card nan men m, yo pran green card la. Non se pa desizyon sa, se pa sa moun k ap analize, moun ki konnen, save nan kesyon dwa yo di se pa sa desizyon an ye. Gouvènman an dwe nòmalman swiv pwosedi ki previ par la lwa sou kesyon imigrasyon pou l etabli èske moun sa a, nou ta di, Expulsable, deportable, sa vle di eske moun sa yo kapab expulse oubyen yo kapab depote l, se lalwa ki pral di sa, sa vle di gouvènman pa ka deside otomatikman le fèt ke moun nan genyen yon kazye jidisyè, sa vle di l gen pwoblèm avèk lapolis oubyen avèk lajistis epi w annik pran l ou pimpe l malgre ke l gen rezidans pèmanan. Donk yo di ke sa pa ladan l. Donk kounye a, sa sa vle di, desizyon sa raple ke yon moun ki gen yon stati de rezidans pèmanan, li pa ofri yon pwoteksyon absoli, sitou lè ke ou gen pwoblèm avèk Lajistis. Lè ou anba yon kondona yon kondanasyon penal, moun ki gen Green Card ki gen antesedan jidisyè enben yo fèt pou genyen sa yo rele yon avi jiridik anvan yo vwayaje. E avi jiridik sa fò al prann nan men yon avoka. E paske ou kapab gen pwoblèm lè ou menm e pou retounen nan peyi a apre yon vwayaj ke w te fè aletranje. Fò di ke ka sa a soti e yo asosye l avèk ka depòtasyon de Mok Choy Lo, yon detantè de rezidans pèmanan ke ofisyèl imigrasyon yo te arete apre l te retounen soti nan yon vwayaj li te fè nan peyi Lachin pandan l t ap fè fas ak yon akizasyon deske misye ta fè kontrefason, l ta fè kont maltay. Donk lè yap prezante lwa sa enben yo toujou asosyel avèk misye ki se Mouk Chòy Lo ki son moun peyi Lachin. Ou sou toujou sou Djabèz Medya Kominikasyon wap swiv Djabèz Imigrasyon, lòt nouvèl yon jij federal entèdi administrasyon Trump lan poul arete migran anndan tribinal imigrasyon Yo estime ke otorite yo ap vyole yon lwa lè yo fè sa, lwa sa a se yo ap vyole yon lwa, y ap vyole pwosedi administratif ke yo rele APA ki se Administrative, Administrative Procedures Act. ke ke yo mete an èv, donk sa vle di ke lè yo fè yon bagay konsa. Men fò n di ke nou vin a kesyon sa plizyè fwa paske gen anpil jij ki opine sou li, ki pran dè desizyon sou li. Men sa se yon jij nan Kalifòni. Se jij distri ki rele P. Casey Pitts nan distri Nò Kalifòni, li deklare madi 23 jen 2026 la ke nan yon desizyon, yon desizyon move, djanm, fransè a ta di yon desizyon senglant, li gen 71 paj ladan l, ke politik ice, n ap pale de ajans federal pou imigrasyon ak dwàn, avèk yon lòt biwo ankò ke yo rele EOIR, ki se biwo egzekitif revizyon afè imigrasyon. Enben, yo di ke moun sa yo, enstitisyon sa yo, yo arbitraire et capricieuse e yo vyole EPA a. Sa se nan desizyon ke jij Kessy Pitts pran, ki gen 71 paj la. Li di ankò ke e emèt yon enjonksyon nasyonal ki entèdi pratik sa sou ansanm teritwa nasyonal la. Sa vle di ke misye pa sèlman vle pran pou Californie Nord, men li vle pou ke se tout peyi a ki adopte l paske s on gwo vyolasyon li. Li di dosye a, nan sa l ekri a, nan 71 paj la, li di dosye a soumèt o tribinal pou montre ke ice avèk IO Ar, a, o, i, o, IR, ki tankou m sot di l nou se sèvis imigrasyon, se sè biwo egzekitif pito pou revizyon afè imigrasyon, enben yo di yo pa founi eksplikasyon ki motive, jistifi, ki pote jistifikasyon pou aksyon ke y ap pran lè y ap arete moun yo. Tribinal la konkli ke chak. nan politik sa yo enben ke yo konteste a yo arbitrè e capricieuse e yo vyole yon lwa peyi a se sa ke jij la ekri nan desizyon l. Fò di ke ministè lajistis de GOJ li menm li t ap eseye tante li t ap tante pou yo limite enben desizyon sa ki pran nan Nò Kalifòni an pou l ta rete sèlman nan distri Nò Kalifòni an olye ke pou l ta E, enben, konsidere tout peyi a kòmsi tout peyi a, kòmsi se yon desizyon ki ta pran alechèl nasyonal. Donk, se tante yo tante fè l, men jij Pitts li menm, li vle ke se tout teritwa, tout teritwa nasyonal la ki konsidere. L, arestasyon migran yo nan bò tribinal imigrasyon atravè peyi a, notamman nan New York, enben sa te pwovoke anpil tole, E gen anpil eli lokal avèk asosyasyon defans dwa moun ki yo menm souliyen ke enben moun sa yo, yo arete yo souvan aprè ke tribinal rejte demand pwosedi dekspilsyon yo. James Percival se konseye jiridik jeneral DHS, li kalifye ke desizyon sa, desizyon ke jij la pran, li di se yon desizyon anti-amerikèn. E se James. Percival ki fè konnen. Donk nou wè ke batay jiridik sou kesyon imigrasyon an, enben se tout lajounen nap wè sa. E yè mwen te pale tou don desizyon tou nèf, yon desizyon tou nèf ke kou dapèl nan distrik Columbia, DC Circuit Court of Appeals, enben li rann yon desizyon an favè administrasyon Donald Trump lan. Fòm tou fè yon bagay pou nou, paske gon oditè ki di al tande nouvèl sa deja. Gen anpil nouvèl ki pran, ke se menm nouvèl la, enben yo gendwa prann Kalifòni. Yon jij kou dapèl Kalifòni gendwa prann. Epi apre sa se yon Vijinya ki prann. Men se menm desizyon an. Wap wè ke desizyon sa jij Pitts vle ke li kouvri tout teritwa nasyonal la. Enben, alò ke, enben, Ministè Lajistis li menm ap goumen pou ke se Nò Kalifòni sèlman. Donk, wi, nou di gon desizyon ki fenk soti la, se an favè e administrasyon Trump la. Desizyon sa a ki pèmèt elajisman politik depòtasyon, depòtasyon rapido presto a, sa vle di rapid yo fè, yo fè l la, enben, ki pa bay dwa pou, pou depòte a menm jwenn on mot de, du tribunal pou yo kapab evantyèlman, enben ba l yon liberasyon sou kosyon. Politik sa konsène moun ki pa ka pwouve yo te anndan peyi Etazini pandan omwen 2 lane. Jodi a m pote kèk reyaksyon pou nou. Premye reyaksyon an li soti nan ACLU. ACLU se American Civil Liberties Union pou nou pa konfonn avèk AILA ki se American Immigration Lawyers Association. Donk wi, ACLU li menm atravè yon kominike ki pote deklarasyon mèt Anand Balakrishnan ki se yon avoka prensipal nan pwojè pou dwa imigran nan a nan enstitisyon sa a, enben li di ke volonte administrasyon Trump lan pou akselere pwosedi imigrasyon enben li ekspoze moun yo ak yon sistèm pou li ki pa ekitab e ki moun kapab fè erè ladan yo. Mèt Bala Krisnan reprezante anpil moun, anpil imigran, anpil pleyan nan plizyè odyans nan kou dapèl. Li afime ke desizyon kou dapèl la pote yon atent pa rapò ak prensip fondamantal ki vle ke leta oubyen lajistis itilize yon pwosedi ki regilyè lè gouvènman ap ekspilse yon moun. Sa l rele yon pwosedi regilyè la, se lè ke ou pèmèt ke imigran an li parèt devan yon jij avèk posiblite pou l genyen yon liberasyon sou kosyon. Men sa li menm se yon trè ekspeditif. Se rapido presto yannik pon epi Boom! E kou dapèl sa nou konnen ke an jeneral kou dapèl yo se yon panèl yo ye, yon panèl de 3 jij. Gen jij Justin A. Walker ki se manb panèl kou dapèl distri Columbia, enben li menm li te nan majorite a, li estime ke pleyan yo pat montre anpil prèv de ekstansyon rekou a ekspilsyon akselere a ke vrèman yo ta vyole lalwa oubyen yo ta vyole pwosedi regilyè. I di imigran yo enben yo enfòme yo de ouvèti yon pwosedi dekspilsyon e yo gen posiblite pou yo reponn. Se sa ke l ekri nan opinyon l paske li se yon nan avoka

Thelome. Men gon twazyèm jij. Twazyèm jij la li menm li pami moun ki minoritè yo. Li pami ekip minoritè. Paske se twa jij, gen de ki nan majorite, se Mesye Walker e Mesye Reyo. Epi twazyèm jij la li menm ki fòme panèl la, se prezidan demokrat Barack Obama ki te nonmen l. E jij Walker presize ke oken, pa gen okenn dispozisyon ki oblije administrasyon an pou l e pèmèt ke imigran an jwenn yon jij pou tande l, li kwè ke enben yo menm yo gen dwa rapido presto pran desizyon. Kontrèman a 2 jij majorite yo, genyen jij Robert L. Wilkens ke Prezidan Barack Obama te nonmen, li menm li presize ke pwosedi elaji rapido presto a li gen risk enpòtan ladan l pou pou yo komèt erè. Paske ajan imigrasyon yo, yo kapab ekspilse yon moun san menm pou yo mande moun nan konbyen tan ke l nan peyi a e dèfwa moun nan pa menm pale angle, li pa menm ka konprann sa y ap di l la, enpi annik pran moun nan yo boure l. Alò ke moun nan gendwa gen plis ke dezan nan peyi a, alò ke lwa a di se moun sa, lwa sa a, desizyon sa konsène moun ki pa, ki gen mwens ke 2 zan nan peyi a. Li estime ke yon pwosedi kon a jij jij Robert L. Wilkens la, li estime ke yon pwosedi kon sa li akseptab pou moun ke yo entèsepte pa egzanp sou fwontyè Meksik la, e donk fwontyè sid la, men li ensifizant pou moun ki ke yo arete anndan peyi a menm. Donk an sibstans, jij Wilkens di ke Pwoteksyon pwosedi regilyè la, sa yo rele due process la, enben li ensifizan. Li di ke rezidan de long dure yo, yo kapab ekspilse yo san pa vrèman gen yon bon rezon e ke moun nan kapab pa genyen, pa egzanp, papye sou li. Se sa k fè ke nou di, yon lòt fwa ankò, byen ke nou te di l deja, ke moun yo, resòtisan yo, imigran ayisyen mete. Mete papye nan pòch nou. Mete idantite nan pòch nou. I gen dwa papye taks. I gen dwa bay la papye la bank ou. Lòt tout sa w genyen. Ou byen bay randevou yo ba ou. Si pa egzanp si ou te fè azil. E ben yo ba w yon papye ki gen mizajou. Sa vle di ki lè w gen yon randevou. E ben ou gen nan pòch ou. Sa vle di o mwen ke e ben. Yo kapab fè konsiderasyon pou ou. Paske yo pa pral di ou pou al lakay ou pou al chache pyès. Moun sa yo, yo se rapido presto. Donk, yo di gouvènman an te dwe mete an plas plis garanti anvan ke y aplike sa yo rele ekspilsyon akselere a alechèl na. entènasyonal. Donk, se anpil koze nan kesyon imigrasyon nou wè e nou chaje kon loko. N ap di ke administrasyon Donald Trump lan li pwopoze li menm yon ogmantasyon nan pri aplikasyon citizenship, sa vle di pou vin sitwayen ameriken. Aplikasyon sa a li menm li pèmèt ke w jwenn sitwayènte amerikèn pa natiralizasyon. Dapre CBS News, administrasyon Trump lan fè pwopozisyon sa a ki soti nan jounal ofisyèl peyi a ki rele The Federal Register, madi 23 jen 2026 la. Yo vle pou frè daplikasyon pase de 710 dola a 1,280 dola si aplikan an, pa egzanp, ap fè l online. Yon lòt kote, si w vle mande uscis, n ap pale de Sèvis Imigrasyon ak Natiralizasyon, pou li konsidere pa egzanp yon refi, pa egzanp yo ba w refi ou mande pou yo rekonsidere l e lè w t ap fè demand sitwayènte enben lè sa w ap peye 645 dola. N ap presize tou ke sa nou di la se pa yon desizyon l ye, se yon pwopozisyon ke gouvènman an fè Donk sa vle di lè se pwopozisyon l ye, enben genyen yon pakèt pwosedi, gon pakèt bagay ki pou fèt. Pa egzanp, jan prensip la a mande sa, piblik la genyen pou l fè kòmantè pa l sou li, pou l di si wi l dakò, si non l dakò. Donk ameriken an genyen pou l pale ladan. Sitwayen yo gen jiska, tande dat la wi, 24 out 2026 pou yo fè sa. Sa vle di ou imajine w yon menm ki ki dorijin ayisyèn, ou genyen ou genyen e citizenship ou, enben ou gen dwa al pale nan koze sa. Nan plan sa a Depatman Sekirite Enteryè, the DHS, Depatman Sekirite Enteryè deklare ogmantasyon frè sa yo yo nesesè pou yo sibvansyone tretman demand natiralizasyon aplikan yo, paske yo gen anpil y ap resevwa. Epi toujou gon diskisyon ke sou kesyon de e sitwayènte natirè, sitwayènte otomatik la. E sitwayènte otomatik la sa vle di ou fèt nan peyi a, ou jwenn nat, natiral, sitwayènte peyi a. Se klasik dwa di sòl. Men nou konnen ke te gon pakèt diskisyon sou li e E prezidan di ke se sèl peyi. Donk gen enfòmasyon ki fè konnen ke enben Prezidan Donald Trump ensiste pou di ke se Etazini sèlman ki garanti sitwayènte otomatik la ki ba yon timoun ki fèt anndan anndan fwontyè peyi a, avle di a l'intérieur du pays. An reyalite, daprè rechèch yo, enben gen anviwon 36 peyi sitou nan kontinan Amerik la, ki garanti sitwayènte otomatik sa depi yon timoun fèt sou teritwa a, epi genyen Meksik tou ki fè pati de 36 sa depi yo antre nan peyi a, yo fèt nan peyi a, enben yo gen sitwayènte otomatik. Gen Viviane Petit-Frère ki se yon Ayisyèn ki te kite peyi Dayiti an 2019 epi li te rann ni o Meksik apre ke, enben, rèv li te genyen pou l te antre Ozetazini an, enben, rèv la, enben, te kraze, te mouri epi li rete Meksik. Li di pitit pitit li enben fèt nan vil Tijuana, kote Meksik, kote baz ekip Meksik e Iran ye a, epi li vin premye jenerasyon Meksikèn nan fanmi li. Li di rekonesans la enben sè ke l fèt otomatik, Timoun nan fèt e kounye a li gen paspò meksiken epi l ap grandi nan yon peyi kote li di ki gen plis opòtinite pase Ayiti. Donk se yon ka kote ke enben yon moun ki nan Meksik, li fè pitit, li fè pitit pitit nan Meksik, moun sa yo genyen paspò. Meksiken se yon fason pou yo di ke sa Prezidan Donald Trump di a li pa fin egzat avèk enfòmasyon paske enben yo menm se yon ka yo ye kote ke pitit pitit yo enben genyen paspò Meksiken paske pitit la fèt nan peyi Meksik donk li benefisye de sitwayènte otomatik. Donk se se yon dosye ki fè anpil diskisyon nan sosyete amerikèn nan e E genyen kou siprèm ki sou dosye a. Donk, se la nou mete fen, mezanmi. E n ap raple kèk pwen ke n te devlope. Donk, gon batay jiridik nan zafè imigrasyon ki kontinye ap anrejistre nan peyi a. Donk, madi 23 jen 2026 la, yon jij federal entèdi ice, ajan ice yo avèk lòt ajan federal yo pou yo pa arete migran anndan tribinal. Menm si men kalkeswa desizyon. Plizyè reyaksyon tonbe apre Kou Dapèl nan Distri Columbia rann yon desizyon ki pèmèt elajisman politik depòtasyon rapido presto san dizon yon tribinal, sa ki reprezante yon viktwa pou administrasyon Trump la. Epi Kou Siprèm nan, li menm pran yon gwo desizyon, li deklare ke otorite imigrasyon, sa se yon viktwa pou administrasyon Trump la, Otorite imigrasyon yo pa oblije bay prèv lè yo kenbe yon moun ki gen rezidans e ki gen pwoblèm ak lajistis nan moman l ap antre nan peyi a apre yon vwayaj aletranje. M gen presyon menm si yo pa bay prèv men omwen yo menm yo genyen l paske se lè w antre enben yo gade nan sistèm nan yo wè ke gen yon pwoblèm avèk lajistis ou gen yon pwoblèm avèk lapolis enben se a se moman la ke yo vin konsidere w tankou yon moun ki ap fon k ap fon demach d'admisyon. Alòske an jeneral, lè yon moun gen Green Card, ou soti avèk stati de rezidan, ou retounen avèk stati de rezidan. Men kounye a yo di ke a gen eksepsyon nan koze a, si ou te kondane, si ou te gen pwoblèm avèk lajistis, avèk lapolis, enben lè w ap retounen bagay la ka yon ti jan difisil pou ou. Se sa k fè ke yo konseye tout moun. M ap pale tou pou resòtisan ayisyen yo. Si ou gen Green Card, Green Card la se pa ba w pwoteksyon absoli. Si ou gen vwayaj ke w pral fè, enben jwenn yon avi jiridik anvan ke ou kite peyi a pou w pa nan pwoblèm, pou w pa nan tchòbòl lè w ap retounen. Mezanmi se la nou mete fen nan Djabèz Imigrasyon jodi a. N ap remèsye ekip teknik nou an, Fred K-Imit.